Koman nou ye tout moun, sak pase, bon jodi a m vin prezante nou Rigolo, m pral ban nou tande Rigolo so kap pale franchman sa misye gen tout rezon l. Kon w ka konprann wap viv nan yon peyi ou santi w fristre, ou santi ke ou vin pè peyi sa pase dwa w pa respekte, se tout bagay se liks nan peyi sa so vrèman pwoblèm yo anpil anpil. Ebyen Rigolo li menm li pa kache fristrasyon li, so misye se yon sitwayen kap viv an Ayiti, misye renmen peyi l, se li toujou di l, ebyen Rigolo santi l fristre, li santi ke l pa ka fèmen bouch li ankò sou sa kap pase nan peyi sa, pase ensekirite, kidnapin, yon pakèt bagay, lavi chè, so vrèman peyi a vin envivab, ebyen Rigolo li menm li deside. pa rete bouch be. Antouka banm tan banm ban nou tande Rigolo. Silans wè wè.
Paske fè silans.
E sa l ye. Petèt ke
m pral di wi m te fè silans wi m fè silans m pat pale m te pè pou yo pa tiye m m pè pou yo pat banm manda. Men pale a tou. Wap jwenn de moun tou ki di men poukisa w te oblije pale paske gen manda a Gen gen gen gen gen gen gen gen mouri an tou gen bal lan gen kidnapin nan menm son sitwayen onèt ki nan peyim se la map viv se la mvle viv ki rezon ki fè gen de sèvis kem paka jwenn pou ki rezon lèm fin bay kòb taks mwen an lèm pase nan lari an enstitisyon ki parèt bokou pli vizib kap travay nan peyi an ki se la polis mwen jwenn polisye a kanpe avèk yon inifòm sou li ki blaze kiyès ki responsab sa polisye a oubyen enstitisyon an oubyen leta dans son ansanb. Ki peyi ou Jean Malo jwenn polisye lèd nan nivo sa a? Avèk yon inifòm kanpe sou li sal blaze! L ap bay sèvis, li toujou gen kouraj pou vin travay. Epi ou trete l de lasòt? Ou rele tèt ou dirijan? Ou rele tèt ou gouvène, gouvènan kwa? Nan ki peyi? On moun malad ou pa konn nan ki lopital ou prale, nan ki peyi. Tèt chaje man. Ou gon deviz, epi lè wap peye kay ou peye l an dola ameriken. Nan ki peyi lekòl peye an ameriken, nan ki peyi se lekòl la k ba w mayo, se k ba w pou 100 dola ameriken. Kot ministè sa yo, kisa yap fè la a. Men mesye fòn ta wont, men fòn ta jennen. Pa gen bagay peyi kap regle. Pa gen bagay konsa mesye. Ou jwenn tout aktivite sa yo ap fèt mal konsa. Jodi an la a, se la mafya ki gen kontwòl Leta. Mafya òganize. La mafya ekonomik. Mafya kiltirèl. Se le banditisme. L'insekirite jeneralize. Le kidnapin, le vòl, vyòl.
jeneralize wi.
Pèsonn pa gen dwa vin di m pou m di kot lajan petro karibe. Ou menm k ap di lè w konn kote li al dèyè l. Nou tout konn kote li. Ou pral di m se paske pa gen lajan. Lajan se IRH, lajan, lajan petro karibe. Men ki moun nou te vote? Tèt chaje, tèt chaje menn. Dèfwa w moun vrèman ou pa menm konn sa w ap pale, ou vrèman egzajere nan sa w ap di. Paske kanmenm, ou pa ka nan yon peyi konsa. Li inadmisib pou n viv konsa mesye dam. La jeunesse nan ki liv nou li? Ki moun nou bay dwa pou dirije nou? Kilè manda yo komanse? Kilè manda yo fini? Nou pa fout pale fransè. Fout elimine fransè a. Se yon pwoblèm fransè ke nou genyen. O, konstitisyon a mande 87, 10 dat. Nou pa konn lè manda yon entèl fini. Nou pa konn lè manda lòt. Se nòmal mwen menm si se te mwen ki te Jovenel m ta prete la pou 7 an. Pèyi nou pa fout konn kilè manda l fini, lò wòl kilè kòmanse. Alò, yon gwoup de moun ap pale yon franse yon bò, se li k bon, yon lòt gwoup ap pale. Pwoblèm franse, pwoblèm franse. Hey! Jodi e pa yon kesyon de klan men yon kesyon de kan. Grangou ap tiye pèp lan. Pèp la ap asasinen, pèp la pa ka pran lari pou l al okipe aktivite l, y ap kidnape pèp lan. Tèt chaje, tèt chaje.
Pase, jan bagay yo ye la, jan bagay yo ye la. E pwoblèm ki gen. Okipe w mande tèt ou, sa k nan sèvèl moun sa yo? Kiyès yo te li kòm ekriven ki fè de batay? Kiyès yo gen kòm egzanp kòm nasyon ki fè de batay? Kilè n ap sispann souflantchou? Kilè n ap kite n ap kite achte figi moun? Pu m son ayisyen nasif natal m renmen peyi m m oblije di m renmen l paske si m pa di m renmen l m pa kwè m pa kwè gon lòt kote k pral aksepte m vin la dayè paspò m gen nan men m nan s on paspò ki ki depresye menm jan avèk la goud o nivo entènasyonal li pa gen kenn valè. Mesye nèg se tèt chaje. Men jodi an, ann serye! Kòm mwen wè isit depi w pale ou gentan nan yon kan oubyen w nan yon klan ou di mwen si yo fè w dè menas. M ap di nou ke efektivman m jwenn menas yo.
Nou jwenn yo.
Si nou pa t konnen wi m jwenn yo, yo rive sou mwen, mwen jwenn yo epi m depoze m. Men m pa poze m paske mwen fè menas.
M depoze m. paske m te bezwen wè ki kote volonte nou ap rive, oudibyen ki kote enkonpetans nou ap rive. Men yon kote k rive tout bèl jennen mòde. Li pa nòmal! Kòmsi pou w ap pase pou wè timoun ap siye vit lan. Sa pa janm nòmal menm. Ou sou gwo bout tèt machin ou se responsab, epi lè w pase, menm yon klaksòn ou pa ba li. Se vrèman tris. Epi demen maten li tiye pitit ou, li tiye madanm ou, li tiye mari ou, li tiye m. Epi nou di peyi pap mache. Bon, kòm anpil nan nou sa pap gentan rive paske pitit nou pa nan peyi an ankò.
Mwen se la map viv. M pap kite tansyon sik tiye m pou ankenn enkonpetan ki pran pòz foli dirijan, pou ankenn izipatè de titre. Men mwen menm. Kòm etan sitwayen k ap viv anndan kondtui sa, m gen dwa pou m viv yon jan a tout bon. Men pandan m gen dwa pou m viv nan tou, fò m jwenn sèvis. Sa m ap di an la a, se yon wòch m ap voye nan lanmè. S on moun fou k ap pale. Men ofèt, de moun ki menm jan avè m, ki gen trafik sou rezo sosyo, ke moun ka konnen se de pèsonalite piblik ke yo ye. Si nou tout di, yon nèg pa oblije al kanpe nan lari an fè manifestasyon non. Si nou tout ap pran angajman nou jan m ap pran l la a, Nap fel chak jou yap tande tou wi. Ebyen bon maten nap fè mach nou an tou. Antretan map ankouraje tout mach pasifik ki kont diktati. Map ankouraje tout mach pasifik ki kont kidnapin, ki kont vyol, ki kont vol. Map ankouraje tout mach pasifik ki antre nan lojik de peyi. Men mpap antre nan ankenn mach avek ankenn kalavachè politik volè, eskanmòtè, piyajè, kadejakè kap di. Se yo ka di, se yo ka dat, se yo pa prezante ankenn pwojè peyi. Li pa nòmal non, m ap pase sou yon wout pou m wè pwoblèm sou wout la non. Peyi, se sitwayen pa wè pwoblèm peyi. Peyi se, se moun, se se moun ki gen segond vizyon dè choz. Se syantifik ki wè pwoblèm peyi. Depi w ka kite m mwen menm yon senp sitwayen m wè pwoblèm peyi, sa vle di w pa ap dirije yon mèrd la. M gen enpresyon kòmsi menm.
Son pwoblèm ke nou M pa konnen mwen menm. Mon chè nèg. Ou tande non entèl, ou tande non dis, ou tande non dat, ou tande non, ou tande non Non tout moun asosye avèk zak kap fèt nan peyi an, kase kès leta, nèg yo kase peyi an, nèg yo piye peyi an, epi w gon bann ayisyen ki erije tèt yo, tankou son bann zonbi kolektif, tèt yo toujou atè, pandan gon pakèt moun ki pa minm pase devan pòt yon lekòl ap dirije yo. It's my fair. Oh wi, men entèl map vote. Wap vote entèl. Bon se vre, son peyi pa gen edikasyon. Peyi a pa gen edikasyon. Lè Lalmay kite dezyèm gè mondyal, se edike lal edike pèp li. Jodi an se yo menm kap ban nou kap ban nou tout bèl mak modèl machin nap gade bay an Ewòp. Tout gwo bout machin yo. E menm ki gen yon gwo laboratwa. M sonje m al an Almay m ap gade m wè, m wè kòmsi si m ta vle tradui l an kreyòl, sa ta di zòn sa a, si se zòn syantifik yo, moun k ap panse peyi, moun k ap panse sou lasante, sou mòd edikasyon, sou moun. Moun yo tèlman panse, moun yo menm ap panse ki lè yon pye cheve mal grandi nan tèt ou men ki jan l ye, men ki jan l ye. Isit nou, m wè nou fè yon kite boule kawotchou a. Nou fè yon kite l. Paske m wè wout yo, m wè wout yo plis ou mwen rete. Paske dan Avonlin te konn boule lontan an, franchman nou te ka, nou te ka menm ofri sa a kòm yon sèvis pou lòt nasyon ki anvi met dife lakay yo. Nou menm ka fè sa a. Tèt m ap fè mal menm. Chak jou leve w pè. W ap fristre menm monchè. Chak jou leve w pè. Chak jou leve w ap mande dekwa demen sè Katil fè. Eske se pa ou e pa yon pwòch e pa yon. Min pa fout nòmal mesye. Rigolo gen rezon ou fristre menn. Dede mwen m te gen chans pale avek yon gwo chef nan peyi an. Pa gen site non. Yon gwo gwo bouch chef. M di chef mwen. Ou konn sa m ta renmen ou fè pou mwen? Bon petèt ke misye tap atann ke m pral mandel kòb. Ayy. Nou grangou men n pa saf. M di chèf ou gen pouvwa ou gen pouvwa pou w ban nou sekirite. Sa se preyokipasyon paw li sipoze ye. M anvi lib nan peyi a pou m fonksyone. M pa mande leta anyen. M pa mande opozisyon anyen tou. Chèf la di m Rigolo, se sou sa n ap travay la a. Se sou sa a wi. Se sa a wi.
Monchè.
Nou pral gen 2 or 3 semèn la e se menm sou sa nap travay la. Pwoblèm. Prizon gentan kase.
Pwoblèm, pwoblèm. Ou konprann? Prizonye evade. Prizonye mouri avèk tout sekrè yo nan tèt yo. Kounya la.
Ou konprann?
Tout bagay pral rantre nan tiwa.
Pil ka ap achte.
Nou gen dwa toujou achte yo. Sou travay pou li. E pa sou do, sou san pèp la. A pa mon frè. Ou pa usen di nèg.
Ou pale kont menn. Ou sè menn. Ou gen rezon menn.
Nèg yo fè yon jan pou yo tiye nou, nou wè nou tout pa ka mouri pou nou ap bat pou strès oubyen pou nou pran zam oubyen pran kouto oubyen pou nou bwè pwazon pou nou tiye tèt nou.
Pandan se tan gon pakèt.
Mpa konn ki jan ki jan ti zanmi an di bagay la. Oligap, oli, mpa konnen. Gen yon nèg lè lap pwononse ou pa konn sa lap di, sa l pap di. Pandan yon pakèt nèg lap rele yo, moun nèg ki nan oligarchi yo se yap achte tout bagay nan peyi an menn. Pandan nou menm La jeunesse tap aranje nou pou nou pou nou gon paspò pou n al imigre nan lòt zòn se se yonn nan rezon ki fè nèg yo te pou lè nèg yo pran envestiti yo se se se sikisal pou fè paspò yo te yo te mete avan pou ankouraje nou kite peyi an
kounye a la a yon pakèt moun kite peyi an epi lè yo rive lòtbò nan tèt pa yo se yo ki gen konesans sou Ayiti men l fò ret la bon nou menm k ape goumen li nou tout pa ka ale fòk nou menm nou rete
tèt nou fè n mal. M'en moun ki fè tansyon. Men se sèten fwa m rete m santi bèk mwen lèd men. Pwoblèm peyi ya men.
Se komsi ou di ou di ki jan de mou ap ye. Bagay yo grav men.
Fiti ya vreman ensèten men. Se vreman grav men nap viv nan yon peyi konsa men. Pa kapab ankò.
Tout moun fristre men. Nou konprann ou Rigolo men. Rigolo men nou konprann ou men. peyi a va mal menn fòk gen yon revolisyon ki fèt menn tèt chaje.